Vwala mesye dam kite m salye w rapidman e mwen se Jonathan Pierre e jodi a mwen akonpanye ansanm avèk e Dukens Hyppolite ansanm avèk Lukenson Louissaint e Zodiac e mwen isit la nan Dame Marie nan kad yon tounaj ke nap fè e pou ke nou valorize chak biznis ke nou genyen a travè komin nan. La a nou dirèkteman devan GNJ ki vann aseswa e kelkeswa materyèl elektwonik ke nou bezwen an e map san ke m ale pi lwen E zo reken sa ke nap gade a se zo reken FL location ki ba nou machin sa pou ke nou vin fè tounaj la. Mèsi FL paske ou te la ansanm avèk nou. E direkteman e nou pral antre anndan GNG a pou nou al gade kòman sa ye. Ann fòk se antre pou ke nou al gade e kòman sa ye. An atandan tou fòm di nou ke GNG se sponsor nou, nou fenk sot siyen yon kontra ansanm avèk yo. Nou la, nou anndan GNG, jan ke nou tap gade imaj la tout alè a, se anndan la ke nou ye. GNG ki sitiye anfas mache Dam Mari a, e nan Dam Mari. Nan avèk DG a la, nou pral mande plis esplikasyon. DG kòman ou ye? Bon nou anfom avek jezi. Ya e non an se. Non an se jude junior joli. E reskonsab e an menm tan e administratè e jng. E jng se yon se yon aktivite ou byen se yon antrepriz e kolektif an kolaborasyon avek e. Jameson Guerrier e Jude Junior Joly. JNJ li lanse nan pwodwi elektwonik e answit nou gen lòt aktivite ankò kòm moncash, bagay sa yo. JNJ li bay. Posibilite avèk dot ti machann oubyen pou li bay posibilite avèk ti machann. K ap revann yo, alèz yo vann an gwo pou yo. Egzateman.
Nou trè laj sou mache a e nou pa yon moun ki kapitalis tou. GNG pa kapitalis. Yeah, nou jere pri yo.
Egzakteman, nou jere pri yo trè byen. Yeah, menm wè ke ou fè alyans avèk jòkè, epanas, epi prèske tout materyèl elektwonik nèt. Egzakteman, nou pa fikse tankou nou pa gen yon ensi, nou pa gen tankou nou te kapab di, nou pa gen yon enstitisyon fiks nou achte. Yeah. Nou achte nan tout. Kondin m te kapab di se kote nou jwenn bon pri a se la nou jis pou n kapab pote pou lòt yo. Toutalè a ou di m ke ou vann moncash, alvle di ke ou fè retrè, ou fè depo tou sa. Egzakteman. Ya menm m ap gade la ke m wè gen antèn la, antèn kanalsat, e ou fè livrezon tou, ou fè enstalasyon? Egzakteman. Nou fè livrezon, nou fè enstalasyon kanal plis. E sa son lot sevis ki nan jnj toujou. Koman ke
m te ka di koman w jere kliyan yo a travè ke eske kliyan yo vini anpil e koman kliyantèl la ye menm? Bon pafwa pafwa ou jwenn anpil pafwa ou sèvi plizyè moun men pafwa tou ou gen dwa fè jounen an la ou pa janm ka sèvi menm yon grenn moun sa fè pati mache a sa pral depan de Sa pral depan de de jan sa vin jwe lan pati ekonomi ekonomi peyi a tou.
E jnj a li soti bò kote nò e non Jameson? Egzakteman.
Jnj a li soti lan de non, sitou de non fondatè yo. Se ji a pou, gen yon ji se pou Jameson, gen yon ji se pou Jid.
GNG, exactement. Voilà mesye dam, jan ke nou tap gade la, nou nan GNG ki se sponsor nou, jan ke nou konn ap gade l nan emisyon Nathan Show. Lè map pale de GNG, GNG ki vann tout kalite materyèl elektronik, depi ke ou bezwen materyèl elektronik, pa gen lòt kote pou refere w, se nan. GNJ e toujou gen spesyal. Sak pase pou le moman pa la vola la pa gen yon spesyal la? Pou moman konnya la nou pa gen spesyal men nou ap bat pou nou vini avèk espesyal. Nou pa espesyal nap bay la se pa lè nou fè espesyal nou menm se espesyal. Si nou dou nap fè espesyal nou fè espesyal men tankou nou pral dou wap achte tèl bagay wap fè non nou pa nan bagay konsa. Lè nou fè espesyal la Si se 50 pousan nou retire lan sa nap fè a, nou konnen 50 pousan sa nou menm nou ranplase l pou kont nou. Donk, se sa. E jan ke nou tap gade a, mwen tap pale ansanm avèk Jude, Junior, Joly, e Jameson e Guerrier li pa la, men prezans li la ansanm avèk nou paske li se youn nan pdg e fondatè e GNG. Vwala, e nou te gen avèk nou dèyè kamera nou, jan ke m tap di nou an, se Luckenzon Louissaint, e Duckens Hyppolite, e Zodiac, e devan kamera nou, nou te gen. Jonathan Pierre kòm prezantatè pou te pote yon ti live konsa byen dawa, yon ti live byen clean, nou konnen ke se sa nou fè Nathan Show live 100 pou 100 otantik. Mèsi a la pwochèn pou yon lòt epizòd yon lòt antrepriz ki vrèman kap bay bon sèvis nan Danemark. Mèsi, babay.